Ofèt sa gen anviwon 10 minit m ap gade plizyè tablo men vrèman lè m rive sou tablo sa sa m te yon ti jan choke premyèman pou m gade Tablo a, lè mwen gade l, sa tradui vrèman reyalite ke m ka di peyi a ap konnen nan moman. Jan nou kapab gade l, nou wè yon grenn je, epi nou ka wè yon lam k ap vèse, epi nou kapab wè egalman yon moun ki kenbe yon zam nan men l. E m pran yon ti tan pou mwen admire tablo a paske vrèman sa tradui reyalite ke n ap konnen nan moman an e kote bandi e ap tiye frè nou, sè nou. E sa fè m plezi anpil pou mwen te vin sipòte. JKZ yon zanmi ke mwen renmen anpil.
Ou vreman konprann Hyper se reyalite tablo sa? Sa ou konprann de li?
Mwen just mwen just wè ke a travè tablo an kòman ke yap mete kò kò fanm an valè e mwen mwen vreman renmen silwèt. Se tip tablo prefere m e atravè tablo sa mwen retwouve m paske a chak fwa ke m wè tablo sa yo mwen ap antre an pwofondè de valè kò fanm e bote kò fanm tou donk se sa ki enterese m nan tablo a. Donk sa vle di se rezon sa ki fè e lè nou t ap gade an nou wè li make jòf tablo sa rele jòf paske.
Paske kò fanm twò bèl pou admire fasil konsa.
San ou menm m pa t ap an mezi pou m konprann tab la. Se kounye a m ap wè se yon fi ki la. Ya, se yon kò fanm. Oh my God.
Ki osi bèl. Waww, tablo yo vrèman vrèman reyalis. Mèsi paske se si ke m pa t konprann anyen de tablo a. Vrèman.
Alò map gade imaj la, sa entèpele lespri mwen vin di banm relew poum mandew ki sa ki kache dèyè imaj sa lèn gade nou wè yon zye ki ap kriye epi ladanl gen yon nèg ka yon zam ki sanse ap komèt yon krim ki souvni eske ou te viv yon bagay konsa ki sa ki enspirew. A repwodui yon imaj konsa. Anfèt,
si ke ou te eskane QR kòd lan deyò a, ou t ap wè tablo sa a, li titre Fas a Fas. E, bon, avan ke mwen di ou kisa ki enspire m, bon m esplike ou tablo a avan oubyen? Wi, w ap esplike m.
Ok.
Alò, si ke w ap gade, se yon moun. ki ap viv yon fas a fas avèk reyalite peyi l an gwo e pou n gad ou ke sa se yon sitiyasyon ke anpil ayisyen ap viv souvan pa rapò avèk ensekirite kote ke zam nan brake dirèkteman sou li e ke nou wè l nan reflè zye l e detay ki ap pèmèt tou plis rapwoche w ankò de ayiti de karayib si w prale nan fon desen w ap wè de ti montay ki desine de ti zwazo k ap vole. Ki plis ramne ou toujou nan koze sa. E pou enspirasyon an, se pa mwen pèsonèlman ki te viv li. M pa konn si mwen ta dwe di ke mwen ta chanse si m ta viv li ou pa. Men, m panse ke moun ki viv sa e ki pa mouri. e sa rete kòm yon sekèl lakay li e ki make lavi so nan pote mak sonje m panse ke sa se youn nan mak ki pap janm efase paske e pa sèlman istwa pa m ki sòti la men se istwa chak pèp chak ayisyen ki viv yon evenman e ki petèt swa rakonte li oubyen sou rezo. oubyen ba yon zanmi epi ki enspire m a repwodui desen sa pou m kapab fè mesaj la pase paske li lè li tan pou nou fini avèk ensekirite. Èske pa gen yon moun nan fanmi w pi pwòch de ou menm ki viv sa paske m ap imajine pami tan ensètitid ki genyen pa fè se sa k monte nan lespri w èske pa t gen yon ide chòk otreman di yon ide deklanchè pa egzanp sa te ka rive se yon fim ayisyen oubyen yon fim oubyen yon bon maten w tande yon bagay ki pase epi w di kèt Sa tap bèl pou m ta tradwi reyalite a pa yon imaj. Bon, pa genyen, bon, si gen yon pwòch mwen vre ki viv li, m pa konnen. Men, se pa parapò avèk pwòch mwen. Jan ke m di ou, o bon maten ke m leve, sa monte nan tèt mwen pou m fè, paske m tap chèche enspirasyon pou pwochen tablo mwen, se dirèkteman e fidbak kap vin jwenn ou chak jou. Sitou epòk e te gen anpil kidnaping. Depi se epòk sa. E pandan ke feedback lan vin jwenn nou konsa pa rapò ansanm avèk toutou e n ap gade video ki toujou ap veyikile sou Facebook kote ke yo vek tèl kidnape tèl kote tèl kote sa just enspire nou a fè l konsa. Se pa yon moun kòmsi ki kontakte nou dirèkteman men mwen feedback yo rive jwenn mwen e yo touche m e mwen di si ke m te nan plas moun sa yo yo m genlè bezwen ta bezwen yon psikològ pou mak sa soti nan lavi m. E janm sot di w gen de mak ki pap janm efase. Alò kesyon sa a se yon kesyon m t ap atann a li, kisa ki pi gwo sous enspirasyon mwen sou tablo sa a? E avan m vle fè w konnen ke tablo sa a li titre Inosans, se yon tablo ki vini m a lide, se aprè istwa trajik yon manman ki te fèk fin akouche yon timoun nan vil Pòtoprens, kote nou konnen gen anpil ensekirite epi bandi te arive pran l nan men l epi boule l. san okenn santiman, san okenn pitye. Epi nou te wè istwa sa te fè anpil enpak sou rezo yo, te gen anpil Ayisyen ki te touche. Mwen pèsonèlman, mwen pa t chwazi monte sou rezo yo pou m fè tande vwa m, men atravè talan m, mwen te chwazi fè desen sa pou m kapab fè resòti kisa ke mwen m santi atravè ak kriminèl sa ki fèt. An gwo, bebe a pat konn anyen nan sitiyasyon peyi a, de sa kap fèt, anyen, li te just fèt tou inosan. Epi li viktim de zafè ke nou rele tablo sa a inosans. Alò si map analize konbyen tan tablo sa a te pranm, tablo sa a te pranm anviwon 4 heures de tan. Paske se pa de liy dwat, se pa de bagay ki pral predefini vrèman, se kòm sim ta di w, se de kout kreyon ki ap fèt. A chak fwa au hasard, men ke m konnen a kisa ke m pral vle l abouti. E wi, tablo sa te pran m anviwon 4 è de tan. Ou pa premye moun ki mande m esplikasyon sou tablo sa, piske yo parèt yo yon fon blan, vid. Men an gwo se kisa? Gen de mak ki pa vizib. Gen de mak se de resanti ke yo ye. E tablo sa m chwazi kite l vid paske lè ke w pral antre ou menm. Nan atmosfè fon blan, l ap pèmèt ou gen yon enspirasyon a remonte le tan pou panse a kisa ki te make w nan vi a. Kisa ki te make w epi ki pral fè w ramne w menm a pote touch pa w nan ekspozisyon an. Paske la, se de yon mak ki pa vizib. Se de esperyans ke w te viv. Epi ki rete nan tèt ou. E sa k fè ke tablo sa a, non sèlman li blanch, e ou pap wè siyati m sou li tou, paske tablo sa a, se patisipasyon chak moun ki vini gade ekspozisyon an, k ap ka fè yon vwayaj dan le tan atravè panse l, pou l wè ki sa ki te make l li menm, epi l pote l pou nou nan ekspozisyon sa a.